Bonjour, bonsoir la famille, tout depandamman de ki kote e a kilè wap gade video sa. Se avèk yon kè kontan, nouvèl Agogo 217 ka kontan antre lakay ou, poul kapab enfòmew de tout sa kap pase atravè peyi a kou aletranje. E map diw, mèsi ak ou menm ki deja fè pati de kominote sa. E ou menm ki poko fèl, fè sa kounya, yon fason pou ka rete notifye a chak fwa nou lage yon nouvèl video. Timoun granmoun voye, pa mize nan wout. Rale ti chèz ou, monte volim ou, ann al tande odyans avè nou pou plis detay. 16 minit ki rete pou ke pèp ameriken an vote konplètman Ozetazini. Men, pandan ke n ap pale la a, gon bagay ki rele early voting ki deja kòmanse. Sa vle di, ou ka al vote konnya la a. E kòm mwen toujou montre nou, li trè fasil ou al nan sit sa ki rele iwillvote pwen com Ou chwazi eta w la, e la a, ou kapab jwenn kote pou al vote, trè bonè. E pi bonè ke w fè l, se pi fasil l ap ye pou ou menm, kote ke ou p ap al kanpe nan liy, men ou akonpli devwa ou kòm yon sitwayen. Donk, monte sou iwillvote.com, chwazi eta kote ke ou ye a, men tout eta yo, chwazi li, e ou va wè nan ki lokasyon, ki adrès ki tou prè lakay ou, pou kapab vote. Le pli souvan, donk ou ka ale sou sit lan epi ou mete zip kod kote ke w abite a e l ap ba w 2 adrès ki nan zòn kote ke w ye a. Ou ka mete adrès kay ou oubyen zip kod la e l ap ba w enfòmasyon de ki kote ki pre w ou kab al vote. Osi, Ou kapab mande pou yo voye yon bilten lakay ou paske deadline pou mande pou yo voye l lakay ou se 24 oktòb. Sa vle di kounye a la ou gen chans pou monte sou sit la pou w deklare ke w ta vle pou yo voye l lakay ou. Y ap voye l lakay ou, w ap gen tan w pou chita pou gade tout bagay, pou etidye lè kandida e pou chwazi moun ke ou vle pou al reprezante w Ozetazini. Sa a se pa yon jwèt, li enpòtan pou chak sitwayen leve pi al vote nan eleksyon sa a. Pandan ke n ap pale la medam e mesye, kon mwen deja di nou sondaj la li sere, trè trè sere e lè n ap gade konpetisyon an antre lè 2 kandida nou kapab wè bagay la difisil. 48 pwen 8, 47. Sa vle di ke Kamel Harris li a 48 pwen 8, Trump li a 47, sonje byen, Kamela te a 49. Sa vle di Kamela fè yon ti desann pandan se tan Trump ap monte. Se sèlman 1 pwen 8 pousan ke Kamela devan Trump si n t ap gade dènye sondaj ki fèt le 21 oktòb. Rès yo se depi le 17, ponkò gen update pou yo. Men ou kapab wè medam se mesye, Trump ap avanse

ke Kamel Harris li menm li devan. Donk, kòm mwen toujou di, mèdam e mesye, nou pa kapab senpleman konte sou sondaj sa yo, paske sa depan de ki òganizasyon ki fè l. Yon sondaj ki fèt pa egzanp pa Fox News, w ap toujou wè Trump devan. Paske sa li fèt menm konsa pou kapab bay patizan yo yon ide ke moun li ap genyen E sa ankouraje yo pou yo avanse, pou yo voye lajan pou sipòte koz la. Donk, nou pa kapab san pou san mete tout espwa n sou sondaj, men medam e mesye li enpòtan pou nou gade sondaj la kanmenm, pou nou kapab gen yon ide ki sa k pral fèt. Donk, si w ta vle jwenn plis bon enfòmasyon sou sa k ap pase la nan eleksyon 2024 la, Gen yon seksyon nan NBC News ke yo mete deyò vrèman ki enteresan kote ke yo detaye bagay la pou ou trè byen e li kapab ede ou konprann sa kap fèt la pi byen toujou. Donk, medam e mesye, sa m te kapab di ou se ke fè plan pou al vote trè bonè, chache konnen ki kote adrès yo ye, prepare ou, leve, al vote. Si ou pa ka ale, ebyen mande pou yo depoze yon bilten lakay ou afenke ou menm kapab plen li e al lage l nan yon bwat tou prè kote w rete ki kapab satisfè travay ke w dwe fè kòm yon sitwayen pou al vote. Jodi a medam e mesye m ta vle fè yon ti pase sou yon gwo dosye k ap fè anpil bri espesyalman pami lèzayisyen dosye ki gen rapò avèk anbago zam, anbago ke Nasyonzini li menm li mete sou Ayiti. Yon sitiyasyon ki vrèman konplike, ki pa ta dwe konplike, men ke lèzayisyen spesyalman medya ayisyen an rann li vin konplike. Anpil konfizyon, anpil bagay ki pa reyèl pibliye patou. E akoz de bagay sa a vin gen anpil konfizyon pami pèp la. Medya a, responsabilite l se pou l ta edike pèp la, ede pèp la konprann yon seri de bagay, men yo mete plis konfizyon olye ke yo bay solisyon. E yo fè l konsa, swa ke yo fè l pa espre, oubyen yo pa konprann sa ki ap pale a. M pral eseye fè sa ke m kapab, medam e mesye, pou m un peu eksplike sa ke m konprann de sa ki fèt la, pandan ke n ap gade pawòl ki te di yo, e dokiman ki mete deyò sou bagay sa, ki sa ke l di, èske sa Ayisyen yo ap pibliye a, èske vrèman se sa ke l ye, se laverite a ke l ye. Donk, depi n tande afè koze anbago zam an Ayiti, kè tout moun sote. Men le pli souvan gen yon gwoup ki deklare ke Nasyon Zini ansanm, tout ekip Nasyon Zini an, se kòm si yo gen yon konplo pou detwi peyi Dayiti. Alò konnen sa se kwayans anpil moun nan kominote a. Sèdike Nasyon Zini objektiv yo se detwi Ayiti. Pafwa, yo retire Larisi avèk Lachin e yo di rès Nasyonzini, espesyalman sa yo ki zanmi avèk Lèzetazini, objektiv yo se detwi peyi Ayiti. Sa, se pa sa ke m pral pale la, paske sa son lòt gwo diskisyon, men an nou fokis sou anbago a. Kisa anbago a ye menm, poukisa yo mete l e ki enplikasyon ke l kapab genyen nan peyi Dayiti. Donk, le 18 ki sot pase la a, Nasyon Zini reyini ann inanimite, yo tout ansanm, sa enpòtan, m ta vle ke nou souliye mo sa a, Inanimite. Sa vle di ke yo tout manb yo ki se 15 yo vote pou yo kapab kontinye avèk zam anbago nan peyi Dayiti. Sa vle di pa gen patizan, pa gen gwoup M kwè ke nou konnen trè byen ke la Risi, la Chin, Venezuela, yon seri de peyi, la Risi, la Chin, peyi sa yo pa zanmi Lèzetazini. E le pli souvan lòske yon bagay ap vote ki gen rapò avèk Ayiti, peyi sa yo, la Risi avèk la Chin, toujou wetire kò yo, oubyen yo vote nan negativ. Men sèt fwa si se tou lè manb, tou lè manb ki deside medam se mesye pou yo vote e sipòte plan sa a pou mete anbago zam an Ayiti. Trè zenpòtan m vle pou nou konprann sa ke m di la a. Sa vle di ke se pa, m pa kwè ke Ayiti panse ke se tout manb Nasyonzini ki dèyè l. Donk, si ke w kwè konsa, ou se yon moun ki soufri yon maladi ki rele skitsofrenik. Paske w pa ka kwè ke tout Nasyonzini yo dèyè w. Men, an reyalite, anpil Ayisyen kwè ke le mond antye an jeneral kont Ayiti, yo vle detwi Ayiti. Men, m vle fè w wè, medam e mesye, ke, ke tout manb Nasyon Zini yo, yo vote ansanm pou yo kontinye avèk rejim anbago sa sou Ayiti. Kenz manb yo detèmine ke sitiyasyon an Ayiti a pa kapab kontinye Non sèlman li pa kab kontinye, li se yon menas pou lapè e sekirite entènasyonal. Tande medam e mesye, yo deside, lè manm de Nasyon Zini, yo deside sitiyasyon an Ayiti a pa dwe kontinye paske li se yon menas pou lapè e sekirite entènasyonal. E avèk jan de panse sa a, tout manm yo, enkli Lachin e Larisi, e m konnen poukisa m ap presize de moun de peyi sa yo, paske selon Ayiti se de moun sa yo ki zanmi l, donk yo osi vote pou anfòse anbago sa nan peyi Dayiti. Ki sa ke yo di? Yo deklare ke peyi vwazen yo, kèlke swa peyi ki fè komès avèk Ayiti, kote Ayiti gen yon relasyon l ap achte e vann a yo menm, yo dwe pran responsabilite lakay yo pou yo pa vann zam e minisyon nan peyi Dayiti. Pwen ba. Pwen ba. peyi sa yo pa dwe vann zam nan peyi Dayiti. Ok. Sa se premye bagay pou konnen. Se ke, afè vann zam nan peyi Dayiti a li menm, li dwe sispann. Donk se sa ke Nasyon Zini ansanm yo tout deklare. Kenbe sa nan tèt ou. Yo tout. Ok. Mèt nan yo di. Nou pral bay yon eksepsyon. Eksepsyon an vle di, malgre nou di ke peyi sa yo pa dwe vann zam a peyi Dayiti, men, eksepsyon moun pou yo ta vann zam, se Nasyonzini k ap travay an Ayiti e gouvènman ayisyen an. Medam e mesye tande byen m vle pou nou konprann sa map esplike nou la pou nou ka konprann kot bagay la ye. Pou m montre nou reyalite avèk fantezi. Tande byen wi. Nasyon zini vin pase rezolisyon an. Yo deklare sa yo pa vle antre an Ayiti. E gen rezon ki fè yo di sa. Nou ka ale sou li nou ka diskite l. Men map di nou koman bagay la pase. apre ke tout moun yo fin vote, pou ke peyi, kelke swa peyi ya, ke se Lèzetazini, ke se Bwi Dominikèn, ke se Brezil, kelke swa peyi ya, yo pa dwe vann zam a Ayisyen pou antre an Ayiti. Ou ben nenpòt moun pou antre an Ayiti. E yo mete yon eksepsyon. Sa vle di, eksepsyon vle di, moun sa yo se yo menm sèl ki otorize pou achte zam pou Ayiti, Si Ayiti ta bezwen zam, ki sa ke yo ye? Se Nasyon Zini? Li di eksepsyon se pou UN, sa vle di nan Nasyon Zini, e gouvènman ayisyen an. Se de antite sa yo, yo gen dwa pou y ale nenpòt kote nan mond lan, pou yo enpòte zam nan peyi Dayiti. A koute byen, paske li enpòtan sa m pral esplike nou la a. Ok. An nou li tèks ki akonpanye eksepsyon an. Li di, Rezolisyon sa a li bay de eksepsyon pou yo ka achte materyèl ki pral sipòte Nasyonzini oubyen moun ke Nasyonzini otorize pou misyon an e Haitian Security Forces. Kòm mwen toujou di, mwen kwè pami nou la a gen anpil nan nou m ka di prèske katreven pousan ki ka fè lojik. Sekirite fòs ayisyen yo. Se sa l vle di an bon kreyòl lè w tradui Haitian Security Forces. Gen yon s dèyè fòs, li se yon pliryèl. Many forces. Yon fòs se plizyè gwoup. Misyon an, Nasyon Zini otorize, yo mete anbago vre sou peyi a wi, pou zam pa antre. Men yo deklare gen yon eksepsyon pou moun Nasyon Zini yo k ap sipòte misyon pou Ayiti a, nenpòt gwoup ke Nasyon Zini otorize pou misyon an, an palan de RMS, e Haitian Security Forces, kèlkeswa fòs la ki an Ayiti, ke gouvènman ayisyen an li Deziye ki fè pati de sekirite fòs li yo gen dwa pou yo achte zam. Èske sa klè, medam e mesye? An un sans, sa sa vle di? Kèlkeswa fòs la ke gouvènman ayisyen an, medam e mesye, ta deklare li fè pati de fòs sekirite nasyonal peyi Dayiti, fòs sa a li otorize anba lwa Nasyonzini pou l achte zam. Se sa sa vle di. Kèlkeswa fòs la ke gouvènman ayisyen an deklare li fè pati de sekirite peyi a, Li gen otorizasyon pou l resevwa e ame, achte zam ni. Mètnan, mwen tande anpil jounalis ayisyen, medya k ap pale, k ap plenyen, poukisa Nasyonzini retire lame Dayiti? Poukisa Nasyon Zini pa enkli lame Dayiti nan fòs ki ka achte zam nan peyi Dayiti? Poukisa yo pè lame a konsa? Medam e mesye, banm fè nou wè eksepsyon an ankò. Eske eksepsyon sa a di Polis Nasyonal ladan l? Non l pa di l. Eske l di bsap? Non l pa di l. Eske l di makout? Non l pa di l. Eske l di leyopa? Non l pa di l. Osi li pa di Fòs Ame Dayiti. Li di Haitian Security Forces, Haitian Government. Sa vle di, se responsabilite gouvènman ayisyen an pou l deklare ki gwoup ki fè pati de sekirite fòs li. Paske, medam e mesye, Lèzetazini konprann ki sa sekirite fòs yon peyi li menm li ye. Èske nou konprann? Si m ta vle montre nou, pou wè moun k ap pale anpil paske yo pa konprann yon seri de bagay. M di nou, medam se mesye, se yon seri de moun tèt, tèt anba. ki Haiti kap dirije peyi ya. Ou byen kap ede pep la. Moun sa yo pa konnen anyen, yo de yon mikrofon yap pale san yo pa menm konprann sa ki ap di ya. Haitian Security Forces vle di tout fos, tout bagay ke Ayisyen, gouvenman li menm, li deziyen kom yon fos pou sekirite li, li enkli, li ka achte zam si li vle, se sa ke li di. Pou m kapab fè l klè pou nou medam e mesye, paske m sispèk, paske pandan y ap pale, se kòmsi se Lèzetazini ki anpeche lame a achte zam. Medam e mesye, an nou gade pou nou wè, kòman Lèzetazini li menm li defini yon sekirite fòs. Ki sa yon sekirite fòs vle di pou Lèzetazini? Donk lòske yo di sekirite fòs an Ayiti, lòske Nasyonzini mete langaj sa a, ki sa l vle di? An nou gade pou nou wè. Selon Lèzetazini, medam e mesye, ki sa yon sekirite fòs li ye? Li gen ladan l, lame a, Marines, Navy, Air Force, Space Force e Coast Guard. Sa a, medam e mesye, se la definisyon de sekirite forces. Yon sekirite fòs nan yon peyi, li enkli lame a, li enkli Marines lan, li enkli Navy an, Air Force, Space Force e Coast Guard. Tout sa yo, yo fè pati de sekirite fòs. So, lòske Nasyonzini di ke Eksepsyon an li bay a Haitian Security Forces, sa vle di li rekonèt ke gouvènman ayisyen an dwe lame bay zam avèk ekipman a kisa? A lame a si l genyen l, a marines lan si l genyen l, a Navy a si l genyen l, a Air Force la si l genyen l, a Space Force si l genyen l, a Coast Guard si l genyen l. Yo pa t fè eksepsyon a gwoup, a pèsòn, yo di pou gouvènman ayisyen an yo trete w kòm yon moun ki konprann, yo nan tèt yo, yo panse petèt gen moun lespri ki nan ann Ayiti. Se pa anpil moun tèt tèt bese ke y ap pale avè yo, so si yo di w sekirite fòs. Men fok a konprann sa sa vle di. Yo pa di ke pou pa achte zam pou lame. Se ayisyen konya la ki dwe degaje li pou li konnen ki gwoup ki fè pati de sekirite fòsez. Medam se mesye se pa de pale anpil ki genyen. Pou rann bagay la vin pi konplike. Tande byen. Pou rann bagay la vin pi konplike. Otre jou, chèf revolisyonè nan peyi Dayiti ki se Guy Philippe t ap pale kote ke l di ke nou dwe al chache zam tout kote pou nou kapab al dechouke moun kowonpi sa yo. Ok. Pa gen pwoblèm li son sitwayen ayisyen, li son revolisyonè, li gen yon plan, se dwa l pou l pale konsa. Men medam se mesye, medya ayisyen an fè konprann se akoz de deklarasyon sa a ke chèf rebèl la fè a, se sa ki koz ke Nasyonzini pran desizyon sa a. Medam se mesye, gen bagay ke nou pa konnen. Lemond antye, se pa Ayiti y ap tann pou yo aji. Eske nou konprann? Paske jan ke nou panse seke le mond antye yo fokis sou Ayiti. E komsi ke pou yo aji se Ayiti yap gade. Men men frèzesè, nou bay tèt nou twòp enpòtans. Nou bay tèt nou twòp enpòtans. Pafwa yo pa menm wè nou menm. E se sa ki koz ke nou pa kapab avanse, paske nou panse nou plis ke sa ke nou ye. M pa di nou pa anyen, men m di pafwa kòm si w gen yon delizyon de grandè. Eseye viv, rilaks. Paske medam se mesye tande byen. Dabò se Ayiti ki ta dwe responsab pou sekirite lakay li. Fwontyè Ayiti ta dwe ranpli avèk polis, coast guard pou anpeche zam antre. Koripsyon ta sipoze elimine. Sa se travay pa nou ke li ye. Lòt peyi yo menm se komès yap fè yo ka vann zam si yo ka vann zam ke yo vle. Se nou ki pou konnen pou nou kontwole l. Men si na.